Manzè pa ka jwet freyo non menn. M di manzè yo fokis sou tèt la menn. Ou wè tèt la menn tipa tipa anba a nan tèt la menn. Yo son zòn erojèn menn. Epou sal la menn plen plezi menn. M di manzè fokis la menn. Manzè foure tout nan bouch li menn. Ou konn bav la kiyè li k bay bon mouvman an menn. Ou konprann manzè plen ba a la krache a yon dlo li ye menn. Manzè manzè fè pati politik mwen santi di wi menn. Pou l jwenn bave a menn. Manzè pa ka fè sa non menn. Yo manzè bay pwoblèm. Sak fè yo enbesil konsa men. Yo epi li moulen boul yo menn. Literalmen moulen yo kraze yo anba dan li menm. Yoo. Li fè pòz pran yon pi wi li men lap kraze pou l jwenn chiklèt.
Yoo lèl fon ti jwenn li m dil yo rete la pa chanje rit lan. Li chanje rit la. M dil kenbe menm rit lan wi menn ale l chanje rit lan wi menn. Yo m pran menl m dil yo kenbe l konsa annik monte desann. Lèm di w ale vit pou ale vit. Lèm di w ale lan pou ale lan menn. Yoo.

Yo, come on man. Yo, it's giving broke man. That's not demeure.
That's not demeure.
Manzè pa may foul menm monchè. Menm monchè menm.
Epi li gen lè, li gen lè madi vil menm. Manzè di m pou m. Bagay vre menm. Oui menm. Yo, m pa konnen menm. Gen lè tout fanm yo fin madi vil kounya la menm. Yo, ou mèt wè fanm. Fanm byen pòtan ki ka sèvi peyi a oui menm. Ou mèt wè fanm nan byen feminin byen bagay wi menn yo madivin menn yo m pa konnen menn m pa konnen antouka yo m pat ka tann pou manzè te vini menn pou m ale menn manzè chita sou mwen menn lap gouye bagay sa yo menn oo bagay oo papye pa m pa tande w eske l bon poukisa w pa fè alsiyis m ret la
yèèè ah gon kote menn m baye menn m raz menn bon gon lòt kote m rale telefòn mwen menn. Map mal mal gad video pou m wè si ma jwenn yon vibe anyen menm menn. Hey manzè pa janm wè sa menn. Non menn li fokis sou tenten l nan de je l fèmen l fokis sou tenten l lan menn lè m wè sa menn m di ah banm tèks pito menn pandan map tèks epi li vin vire oh l panse se video map fè bay oh manzè gentan estomake agresyon konsantan mizojin bagay vyòl tout gwo vokabilè w konnen yo m di manzè oh non e pa video m tap fè a menn m di le tèks m tap tèks a vini ki video m ta pral fè video sa a m te wè la a m ta pral met nan telefòn m la vye souvni l ye wi menn.

Ah mwen chè men. Ah mwen. Bè sa bon don wi men Gino Gino. Yo lem Gino centric. Gino centric. Like yeah. Mwen Gino centric moun sa yo.
Ah ah mwen chè men. Mwen zè fin vini. Li ret la la vin kole sou mwen o la vin kodol men yo tout sam bouyi. Mwen zè a de kole sou mwen men brale men. La vin mande m sim voye. M dil dabre ou.
Like before real men. Yo before real right now eh. Ou konn fanm men. Ou tonbe pozem kesyon o ou sipoze vini kòman fè pa vini eskem pa dous eskem pa atiran ou eskem manke sexy ah pil shit man pil shit man
ah ou konnen menm ti pawòl la it's ok baby se pa ou se mwen hihihihi yo yo m rayi fanm man m pa nan ti banbin ankò man se fanm mur m pral chèche kounya man yo konprann fanm real woman yo kote bon fanm yo man.

Oh Chen an rapid frèm. Mwen tap pale de bagay sa wi menn. Oh a monchè fòw genyenl MyG. Oh bagay sa avè bagay sa ou pa benyen fanm non frèm. M t achtel sou Amazon frèm. Ou ka ou ka tou met telefòn ou ladann li kenbel ou konprann pandan wap gad video a epi li menm li la lap monte desann MyG. Langyèt. Oh bon m di mwen. Yep. Gen li gen plizyè vitès ladann plizyè mouvman li ka monte desann. Pandan lap monte desann nan lap vire an menm tan. Lap vire a goch lap vire a dwat. Gade m annik metel 2 minit pap pap pss pss lage frèm. Mwen menm.